Banm di nou bagay. Nou tande kote map di Pierre Louis timoun nan grangou. An nou pa kite timoun nan mouri grangou. An nou fon jan. Sak fè m di sa se paske m pa gen mwayen. Tande. Se tou normal. M konnen m pa gen mwayen. M konnen m pa gen mwayen. E m di sa. E se paske m pa gen mwayen. Ki fè m kanpe pou m defann yon seri de bagay. Se paske m pa gen mwayen ki fèm kanpe pou m kòmsi pou m eseye, pou m fè nouvèl la rive nan zòrèy li paske menm lè ke ou ta ka pini m, men m panse ke ou ta ka fon mwayen pou ti moun nan, pou ti moun nan, epi apre w a regle avèm n ap kite, ou pa bezwen konn anyen de mwen, pa gen pwoblèm, men w ap jòs, w ap jòs okipe ti moun nan ou fini, m pa gen pwoblèm avèk sa. Tande? Gade, langèt manman. Kalanbè. Ekskize mwen pa respè figi nou. Mè espere ke nou menm fanm parèy mwen ki kanpe pou kondane m Konsa. Ki gon moun nou ansanm avèl ki te abandone nou deja avèk yon ti moun nan menl. Padan 1 an aprèl fin rekonèt ti moun nan se pou li. Mwen byen di wi. Li fin rekonèt ti moun nan se pou li, li fè 1 an. 1 an. Se mwen kap pase mizè avèk ti moun sa. Se mwen menm ki an wo, se mwen menm ki an ba. Gon lè ki rive.

Li te di m se li k ap rele m. Se li k ap fè m siy. Apati de jodi a, piga m janm rele l nan telefòn ankò. Sa se premye fwa l te abandone m nan wi. Apati de jodi piga m janm rele l nan telefòn ankò. Epi l tou bloke m. Kisa m fè w? Bon menm lè m ta fè yon bagay. Ou fin rekonèt timoun nan, pa vre? Ou di m se ou k ap rele m. E malgre m santi m dan le bezwen, m santi m nan pwoblèm avèk timoun nan, ou kanpe, ou di m konsa ke pa rele w paske w te di w t ap rele m. Ebyen depi lè l fin fè sa, m pa janm tande pyè l ui ankò. Lè l fè sa, se yon bon zanmi m wi, mwen p ap site non l, yon kondisip mwen, ke m rele. Mwen di edem silvouplè. Me kevy gon dyare nan menl la m fon paket depans deja e fom di nou mwen menm fanm sa nou wè ki sanble avek ata gaz mwen menm fanm sa nou wè ki sanble avek ata gaz ki kom si se moun nan kap sipotem nan malgre sa m fè ti efom paske mwen m pa pè lari a nenpot jan sa ye mal lè 50 goud mwen sou en driver paske m te gentan ekonomi ekonomize yon ti kob mwen pran li Mwen achte yon machin, mwen sak yon machin, map peye machin nan mwen fè ti kòb mwen sou li. Fanm sa, ke nap di sa. Nou konnen ane 2018, 2019, son fanm ki te gen prè de 50 mil dola ayisyen, jan yo dil la. Sou kont li, 250 mil goud ayisyen. Pi 700 dola ameriken. Pye li te gen tan, depi lèl vwayaje, se mwen menm ki kon gwo vant mwen, se mwen ki kon leyèt mwen, se mwen ki kon lopital mwen. Se mwen k konn tout afè m. Paske te gon ti diskisyon k pase antre nou, li te deside pou l pa janm fè anyen. E m pran tout responsabilite m pou jiskaske m fè timoun nan, pou jiskaske m fè l rekonèt timoun nan se pou li. E lè l fin rekonèt li se pou li, li fè 1 an kite l sou bra m, m ap pase mizè, m ap manje tè nan Sendomeng. Alò pou yon moun kanpe li di ou l abandone w, ansanm avèk ti moun sa ankò jodi a, ou gen plis ke 15 jou depi moun nan bloke w sou telefòn, tande 15 jou apa 15 jou depi l te voye kòb. Epi tou sispann di afè de 800 dola, m anvi nou fè yon sispann pou li. 800 dola tande, le 9 mars ke li voye 600 dola pou mwen pou m peye 300 dola kay, pou m peye 100 dola Pou m peye 100 dola lekòl, 5000 goud lekòl, 200 dola se pou m fè tout mwa ansanm avèk li pou pwovizyon pou mennen Kevin lekòl. Moun k ap kòmante yo, m ta renmen nou kòmante silvouplè. M ta renmen nou fè yon ti kòmante. Ok? M ta renmen wè kòmant nou la mwen menm. Kounya la, lè ke li voye l pou mwen, mwen fè pwovizyon, mwen pa ka di l pa kont. Paske se sa l genyen, se sa l bay. Epi tou m pa ka ba l egzijans tou. Menm lè l pa kont mwen pran machin mwen, mwen pran bwa machin mwen, se yon driver li, se kik kik kik kik nan lari a. M ap fè yon driver, m ap resevwa sijesyon gason. M ap pot gason, yon peyi ki deja danje deja, anpil nan nou ki pa kont sa k ap pase nan Sendomeng. Nou pa konnen, se taksi m fè. Mwen pran risk, mwen fè l paske m bezwen 50 goud. Mwen pa ka tout jounen pou m ap di pa gen sesi, pa gen sela. Mande l! Chak kòb li voye m mwen, se jis yon mwa ankò mwen tann, mwen tann, mwen tann sa l ap voye a. Mwen pa janm al mande l pou m di m pa gen sèl, sèl mwen fini, m pa gen lwil, lwil mwen fini. M pa janm fè sa. Bwa machin mwen nan menm, lwil la manke mal achte l, m fè kòb mwen mal achte l. S on fanm ki te gen kòb. M pa di m te gen kòb. Bon, m pa di m te gen kòb. Men m te gen ti bagay nan men antanke jèn fi. Men tout lajan m pase nan gwosès Kèvi. Tout kòb mwen pase nan gwosès Kèvi. Nan gwosès Kèvi. Naïka silvouplè pataje pou mwen silvouplè Eseye pataje live la pou mwen Mwen eseye fon pataje pou mwen Fè lòt moun yo pataje pou mwen Paske m ta reme Spesyalman m ta reme wè yon seri de moun ki tap joure m ta reme wè yo Apre ou fin tande e piè lwi kap joure m nan langèt manman m Kap joure m Kap joure m kalanbè Kap joure m chawony Eskize m wi mezanmi m oblije repete paske se sa l di m Hein Lè l fin voye l pou mwen an mwad mars Mwen tann. Puiske nou te gen yon ti, nou te gen yon pwojè pou nou ta lopital, li voye 200 dola pou mwen apre. Mal lopital, mwen vin avèk resu tout bagay. Mwen kite monnen nan men timoun nan men nan men demwazèl la pou kapab pou tikèt timoun nan mwen pou mal fè 2 jou pou vin fè paspò m. Eh? Tout moun ap di 800 dola, 800 dola, 800 dola. Tande, Repiblik Dominikèn, mwen m ta renmen wè moun fanm Sendomeng yo. M ta renmen wè nou la. Fon vini la lò gon timoun aje de 4 an ki zuzu ki pa manje nenpòt bagay ki lekòl ki nan pre kindè m ta renmen wè nou m ta renmen wè nou anba pòs la la m ta renmen wè fanm sendomeng parèy mwen yo. Ki konn, ki gen timoun, ki konnen ki jan sa ye. Mennen timoun chak maten lekòl a chèche timoun, sa se youn. Menm lè ke se taksi w ap peye, w ap depanse kòb. Menm lè ke se machin ou gen w ap fè gaz, depanse kòb. Peye lekòl, peye kay. Lè yo rive nan men menm lè yo pa kont, mwen pa ka di yo pa kont. Desan dola se desan dola lopital li ye. Se, mwen, mwen ka di se emèjensi. Men menm jan desan dola emèjensi a. Vu ke m vini Ayiti, si timoun nan grangou pandan pandan pandan apre w fin voye 200 dola a, si timoun nan gen yon bezwen, vu ke m vin desann Ayiti, men se pa lapèn mezanmi! Ki sakrifis m ka fè ankò? Mwen kote m ye a, menm yon 50 dola m pa ka voye, paske machin mwen pa nan men m. Si timoun nan grangou mwen mwen Sendomeng, mwen gentan fè mwen gentan fè mwen gentan demele m deja mwen bay pitit mwen manje paske se pou lapremye fwa Kevy soufri grangou. Se pou la premyè fwa timoun nan dòmi san soupe, li, li leve. Pou jis nan maten, li pa, li pa, dapre nou menm, nou panse yon manman ta fè tout tan sa a. Ap gade pitit li, konsa, nou panse sa? Eske nou panse sa? Dim byen. Mwen pa Sendomeng, pou m pran machin nan pou m al fè, pou m al pou m fè detwa kous, pou nenpòt jan sa ye a. Pou ka fon janm bay pitit mwen manje. Se sa fè m rele l mwen mande l an nou pa avan m fè sa tou avan ke menm pataje sa k ap fè mal yo sou rezo sosyo avan m fè sa menm mwen rele l mwen di ki desizyon w an nou fon bagay nou pa kite timoun nan avèk grangou a ou mèt nou mwen avè w nou mèt kite aprè men an nou jere timoun nan èske nou pa tande misye reponn mwen li di li di m konsa ke li di m konsa ke menm sa l te di l ap fè yo li pa fè yo ankò. E moun nan abandone w deja avèk timoun nan sou bra w, mwen konn sa sa vle di. E m pa gon goud. Nou gen rezon di m sa nou di m nan, paske m pa gon goud. Tout lajan m pase nan okipasyon Kèvi, gwosès, tout bagay sa yo. Tout kòb mwen pase nan bagay sa yo. M pa gen kòb, m pa t gen kòb vre, m pa gen kòb. M gen Kèvi sou bra m, tout sa m gen fin depanse antanke yon jèn fi de 23 zan ki anfante. Tout afè m te fin pase. Tout afè m te fin pase. Koman nou ka konprann yon sitiyasyon konsa? Moun ap joure manman w, moun ap joure w kalanbè, moun ap joure w chawony. E yon kote menm Pyè li menm di m, ekskize mwen mezanmi de lekspresyon, li menm di m. moun manje kaka. Alo, yon moun konsa, nou sibi abandon l deja. Ki jan nou tap santi nou antanke fanm? Se pou nou di m, mwen m ta renmen fanm parèy mwen yo. Mwen, mwen vle wè kòmantè anba live la mwen menm. Mwen m ta renmen nou di m. sa n tap fè. Mwen gen 2 moun mwen tap voye monte se Lovesica Dorvil ansanm avèk e Loudjè fanm ench m pa sonje non moun sa. Men m oblije site non nou pase nou anba live mwen nap fè move kòmant pase mwen wè nou ak 2 zye m. Mwen wè nou. Ok mwen ta renmen nou di m. Paske nou san lè, pafwa nou sanble pa imen. Lè yon moun gon pwoblèm, mwen menm se pou la premyè fwa yon moun wè m sou rezo sosyo. Ou toujou wè ti foto m, ou toujou wè ti foto pitit mwen, ou pa janmen wè m anyen nan ap pale de anyen, menm yon videyo pou m ta fè, ou pa janm wè m. Si m rive nan yon moman kote ke m fè sa se ke m gon bagay k ap fè m mal. Sa k ap fè m mal la se pa lòt li ye. Se paske pitit mwen grangou. Mwen pa ka fè yon jès. Mwen pa ka fè anyen akoz yon diskisyon ke m gen ansanm ak papa timoun nan. Pou timoun nan ap soufri konsa, kisa timoun nan fè? Kisa timoun nan fè? E kote m ye a m imobil, m pa ka fè anyen. M pa ka fè anyen, m pa gen zanmi, m pa gen besti. M pa gen rele, m pa gen reponn. Ki sa nou te vle m fè? M oblije fè mesaj la pase nan zorèy li, paske li pa vle tande m ti moun nan grangou. Ki sa nou vle m fè? N ap kritike m, n ap di m tout mo, pou ki sa? Pou ki? Ti moun nan gen emèjanti pou 200 dola an plis, m al lopital, mwen fè tout bagay, tout resi, tout bagay la. Hein? Mwen vin fè paspò m paske m pa legal nan Sendomeng mezanmi. Mwen gentan gen tout chaj sou do m. Gade, mwen son jèn fi 27 an wi. Gad figi m. Anksyete, depresyon, strès paske m gen rèv. Lèm gade mwen depi lèm fin fè kèvi tout rèv mwen plonje. Lèm pa janm bli yo nou, men kèvi paske kèvi son priyorite mwen. Mwen bli jap su monte bagay yo menm lèm mwen ke. Tout rèv mwen ap pase devan jem. Se kòm kwa mwen tout sa mta ame fè yo nan lavi mse mwen mwen kap fè yo nan plas mwen. Ki jan tap santi mwen gen 27 an gade figi mwen. Stress, depresyon, anksyete, tout make ladan. Tout make ladan, sanble yon gran moun. M gen bèl souri. M gen bèl souri. Pafwa m ap chèche souri sa m pa jwenn li. Paske depresyon fin pote m ale. Imajine w pou nan yon moman konsa, pou mantal ou deja pa oke, pou ou sibi abandon deja avèk yon timoun sou bra ou. Epi pou moun nan kanpe ankò poul di w menm bagay la, kijan w tap reyaji? E se si w kòmanse wè l pitit ou grangou, se yon bagay ou janm kite fèt, ou pa janm kite pitit ou grangou. Humm! Kijan nou tap reyaji? Nou tande yon gason kap joure m konsa te nan manman m al kache konsa. Menm ke m ta fè yon bagay. Nou antre nan lang, ou antre nan langèt. Manman m ki te fè m. Ou pa gen manman? Ou di m chawony, kalanbè. Ou pa gen fanmi? Pou ap trete yon fi konsa. Men si m ta, bon men menm lè m ta manje lajan w. Pou ap trete m konsa, a ki rezon? Pou ki rezon? Mwen ede m wè pou ki rezon. M ta renmen wè pou ki rezon. Mwen ta renmen wè l. Pou ap trete m yon fason konsa, m ta renmen wè l. E lè m resi fon jan, mwen pibliye bagay la, o mwen moun nan mande m ki sa k pase, m a di bon men sa k pase, men sa k pase, paske pafwa ou gon pwoblèm, ou ka rele yon moun ou di a m gon ijans la, ou eksplike moun nan, moun nan pa konprann ou non. Si m ta rele yon moun pou m di a monchè, ou konnen kè fi grangou, fon bagay pou mwen, moun nan ap di m fon ti tann. E se si m pa moun, kòmsi ki pral adrese moun konsa paske m son moun ki pa renmen lè moun reponn mwen non. Nan sans sa. Kounye a imajine nou. Imajine nou. Mete nou nan plas mwen. E avan m ale, m ap ekskize m. Devan pakèt jèn fi parèy mwen, yon pakèt moun tankou fanmiy mwen, zanmi mwen ki wè m nan sitiyasyon parèy. M pa t espere nan sitiyasyon konsa. M pa t janm espere sa. Si nou wè tèt mwen parèt sou rezo sosyo, se pou m te eseye defann grangou nan vant pitit mwen. Of course! Pierre-Louis bay 800 dola. Li bay 300 dola pou m peye kay. 100 dola pou m peye lekòl, 200 dola pou m fè pwovizyon, rès la m degaje mwen fè l mwen fè jan l ye JPP jan l pase l pase. 200 dola an urjans kòm emergency pou m al lopital avèk timoun nan. Pou m al lopital ansanm avèk li. E m sot lopital, m vin avèk tout rès monnen m kite pou timoun nan kapab manje pandan jou m pap la yo. Timoun nan grangou, ou kanpe sou desizyon ou e m pa ka fè anyen. Hein? Ou kanpe ou di konsa ke ou pa dwe Kevy. Ou kanpe ou di ou pa dwe ti moun, ou pa dwe pitit ou. E ou kanpe ou di konsa ke ou ap abandone l tout bon. Je fon kriye davans. Si m pa gen mwayen. Mpa ta renmen al leve yon gason nan lari an koz a koz de sal ka ofrim pou m okipe timoun nan pandan setan ke papal la. Mpa ta renmen sa. Mpa ta renmen sa mezanmi. Mpa gen san pou sa. Si nou santi nou gen san pou sa nou menm fanm sendomeng yo. Si nou santi nou gen san pou sa pou nou mache leve gason adwat agoch paske nou gon timoun. Timoun nan lage nan men nou, nou, nou, nou, nou, nap, nap. Men demen si Dye ve, lè nou fè tout sa yo, nou riske nou, se vre. Men nou konnen demen si Dye ve nou fin fè sa, timoun nan, li pap wè ke l tande se papa l lap bezwen wè devan l. Wap fè sa pou ryen. E ou ka menm mouri, ou kite timoun sa se papa l li itil, li pa menm gentan itil ou anyen. Poukisa nap, nap lapide m konsa? Hein? Poukisa? M ta renmen konnen poukisa. Pouki? Pouki?

Banm di nou bagay. Nou tande kote map di Pierre Louis timoun nan grangou. An nou pa kite timoun nan mouri grangou. An nou fon jan. Sak fèm di sa se paske m pa gen mwayen. Tande. Se tou normal. M konnen m pa gen mwayen. M konnen m pa gen mwayen. E m di sa. E se paske m pa gen mwayen. Ki fèm kanpe pou m defann yon seri de bagay. Se paske m pa gen mwayen ki fè m kanpe pou m kòmsi pou m eseye, pou m fè nouvèl la rive nan zòrèy li, paske menm lè ke ou ta ka pini m, men m panse ke ou ta ka fon mwayen pou ti moun nan, pou ti moun nan, epi apre, w a regle avè m, n ap kite, ou pa bezwen konn anyen de mwen, pa gen pwoblèm, men w ap jòs, w ap jòs okipe ti moun nan, ou fini, m pa gen pwoblèm avèk sa. Tande. Tande. Langyèt manman. Kalanbè. Ekskize mwen pa respè figi nou. Mè espere ke nou menm fanm parey mwen ki kanpe pou kondane mwen. Konsa. Ki gon moun nou ansanm avèl ki te abandone nou deja avèk yon ti moun nan menl. Padan 1 an aprèl fin rekonèt ti moun nan se pou li. Mwen byen di wi. Li fin rekonèt ti moun nan se pou li. Li fè 1 an. 1 an. Se mwen kap pase mizè avèk ti moun sa. Se mwen menm ki anwo. Se mwen menm ki anba. Gon lè ki rive.

Li te di m se li k ap rele m. Se li k ap fè m siy. Apati de jodi a, piga m janm rele l nan telefòn ankò. Sa se premye fwa l te abandone m nan wi. Apati de jodi, piga m janm rele l nan telefòn ankò. Epi l tou bloke m. Kisa m fè w? Bon, menm lè m ta fè yon bagay. Ou fin rekonèt timoun nan, pa vre? Ou di m se ou k ap rele m. E malgre m santi m dan le bezwen, m santi m nan pwoblèm avèk timoun nan, ou kanpe, ou di m konsa ke pa rele w paske w te di w t ap rele m. Ebyen depi lè l fin fè sa, m pa janm tande Pyèlwi ankò. Lè l fè sa, se yon bon zanmi m wi, mwen p ap site non l, yon kondisip mwen, ke m rele. Mwen di edem silvouplè. Me kevy gon dyare nan menl la m fon paket depans deja e fom di nou mwen menm fanm sa nou wè ki sanble avek ata gaz mwen menm fanm sa nou wè ki sanble avek ata gaz ki komsi se moun nan kap sipotem nan malgre sa m fè ti efom paske mwen m pa pè lari a nenpot jan sa ye mal lè 50 goud mwen sou en driver paske m te gentan ekonomi ekonomize yon ti kob mwen pran li. Mwen achte yon machin, mwen ensak yon machin, m ap peye machin nan mwen fè ti kòb mwen sou li. Fanm sa a, ke n ap di sa a, nou konnen ane 2018, 2019, se yon fanm ki te gen prè de 50 mil dola ayisyen, jan yo di l la, sou kont li, wi, 250 mil goud ayisyen, plis 700 dola ameriken. Pyèlwi te gen tan, depi lè l vwayaje, se mwen menm ki konn gwo vant mwen, se mwen menm ki konn leyèt mwen, se mwen menm ki konn lopital mwen. Se mwen k konn tout afè m. Paske te gon ti diskisyon k pase antre nou, li te deside pou l pa janm fè anyen. E m pran tout responsabilite m pou jiskaske m fè timoun nan, pou jiskaske m fè l rekonèt timoun nan se pou li. E lè l fin rekonèt li se pou li, li fè 1 an kite l sou bra m, m ap pase mizè, m ap manje tè nan Sendomeng. Alò pou yon moun kanpe li di w l abandone w ansanm avèk ti moun sa ankò jodi a, ou gen plis ke 15 jou depi moun nan bloke w sou telefòn, tande 15 jou apa 15 jou depi l te voye kòb. Epi tou sispann di afè de 800 dola, m anvi nou fè yon sispann pou li. 800 dola tande, le 9 mars ke li voye 600 dola pou mwen pou m peye 300 dola kay, pou m peye 100 dola. Pou m peye 100 dola lekòl, 5000 goud lekòl, 200 dola se pou m fè tout mwa ansanm avèk li pou pwovizyon pou mennen Kevin lekòl. Moun k ap kòmante yo, m ta renmen nou kòmante silvouplè. M ta renmen nou fè yon ti kòmante. Ok? M ta renmen wè kòmant nou la mwen menm. Kounya la, lè ke li voye l pou mwen, mwen fè pwovizyon, mwen pa ka di l pa kont. Paske se sa l gen, se sa l bay. Epi tou m pa ka ba l egzijans tou. Menm lè l pa kont mwen pran machin mwen, mwen pran bwa machin mwen, se yon driver li ye, se kik kik kik kik nan lari a. M ap fè yon driver, m ap resevwa sijesyon gason. M ap pot gason, yon peyi ki deja danje deja, anpil nan nou ki pa kont sa k ap pase nan Sendomeng. Nou pa konnen, se taksi m fè. Mwen pran risk, mwen fè l paske m bezwen 50 goud. Mwen pa ka tout jounen pou m ap di pa gen sesi, pa gen sela. Mande l! Chak kòb li voye m mwen, se jis yon mwa ankò mwen tann, mwen tann, mwen tann sa l ap voye a. Mwen pa janm al mande l pou m di m pa gen sèl, sèl mwen fini, m pa gen lwil, lwil mwen fini. M pa janm fè sa. Bwa machin mwen nan menm, lwil la manke mal achte l, m fè kòb mwen mal achte l. S on fanm ki te gen kòb. M pa di m te gen kòb. Bon, m pa di m te gen kòb, men m te gen ti bagay nan men antanke jèn fi, men tout lajan m pase nan gwosès Kèvi. Tout kòb mwen pase nan gwosès Kèvi. Nan gwosès Kèvi. Naïka silvouplè pataje pou mwen silvouplè eseye pataje live la pou mwen Mwen pwene se fon pataje pou mwen, fè lòt moun yo pataje pou mwen. Paske m ta renmen, spesyalman m ta renmen wè yon seri de moun ki tap joure, m ta renmen wè yo. Apre ou fin tande ke epye li kap joure m nan langèt manman m, kap joure m, kap joure m kalanbè, kap joure m chawon, eksize mwen mezanmi, m oblije repete paske se sal di m. Hein? Lè l fin voye l pou mwen an mwa de mars, Mwen tann. Puiske nou te gen yon ti, nou te gen yon pwojè pou nou ta lopital, li voye 200 dola pou mwen apre. Mal lopital, mwen vin avèk reçu tout bagay. Mwen kite monnen an nan men timoun nan men nan men demwazèl la pou kapab ti kè timoun nan mwen pou mal fè 2 jou pou vin fè paspò m. Hein? Tout moun ap di 800 dola, 800 dola, 800 dola. Tande, Republik Dominikèn, mwen ta renmen wè moun fanm Sendomeng yo. M ta renmen wè nou la. Fon vini la lè w gon timoun aje de 4 an ki zuzu, ki pa manje nenpòt bagay, ki lekòl, ki nan prekindè. M ta renmen wè nou. M ta renmen wè nou anba pòs la la. M ta renmen wè fanm Sendomeng parèy mwen yo. Ki gen timoun, ki konnen ki jan sa ye. Mennen timoun chak maten lekòl a chèche timoun. Sa se youn. Menm lè ke se taksi w ap peye, w ap depanse kòb. Menm lè ke se machin ou gen, w ap fè gaz. Depanse kòb. Peye lekòl. Peye kay. Lè yo rive nan men m, menm lè yo pa kont, mwen pa ka di yo pa kont. Desan dola, se desan dola lopital li ye. Mwen ka di se emèjènsi. Men menm jan desan dola emèjènsi a, Vu ke m vini Ayiti, si timoun nan grangou pandan pandan pandan apre w fin voye 200 dola a, si timoun nan gen yon bezwen, vu ke m vin desann Ayiti, men se pa lapèn mezanmi! Ki sakrifis m ka fè ankò? Mwen kote m ye a, menm yon 50 dola m pa ka voye, paske machin mwen pa nan men m. Si timoun nan grangou, mwen, mwen Sendomeng, mwen gen tan fè, mwen gen tan fè, mwen gen tan demele m deja mwen bay pitit mwen manje, paske se pou la premye fwa Kevy soufri grangou. Se pou la premye fwa timoun nan domi san soupe, li leve. Pou jis nan maten, li pa... Dapre nou menm, nou panse yon manman ta fè tout tan sa a. Ap gade pitit li, konsa. Nou panse sa? Eske nou panse sa? Di m byen. Mwen pa Sendomeng, pou m pran machin nan pou m al fè, pou m al pou m fè detwa kous, pou nenpòt jan sa ye a. Pou m ka fon jan bay pitit mwen manje. Se sa fè m rele l mwen mande l an nou pa avan m fè sa tou avan ke menm pataje sa k ap fè mal yo sou rezo sosyo avan m fè sa menm mwen rele l mwen di ki desizyon w an nou fon bagay nou pa kite timoun nan avèk grangou a ou mèt mwen avè w nou mèt kite aprè men an nou jere timoun nan èske nou pa tande misye reponn mwen li di li di m konsa ke li di m konsa ke menm sa l te di l ap fè yo li pa fè yo ankò. E moun nan abandone w deja avèk timoun nan sou bra w, mwen konn sa sa vle di. E m pa gon goud. Nou gen rezon di m sa nou di m nan, paske m pa gon goud. Tout lajan m pase nan okipasyon Kèvi, gwosès, tout bagay sa yo. Tout kòb mwen pase nan bagay sa yo. M pa gen kòb, m pa t gen kòb vre, m pa gen kòb. M gen Kèvi sou bra m, tout sa m gen fin depanse antanke yon jèn fi de 23 zan ki anfante. Tout afè m te fin pase. Tout afè m te fin pase. Koman nou ka konprann yon sitiyasyon konsa? Moun ap joure manman w, moun ap joure w kalanbè, moun ap joure w chawony. E yon kote menm Pyè li menm di m, ekskize mwen mezanmi de lekspresyon, li menm di m. moun manje kaka. Alo, yon moun konsa, nou sibi abandon l deja. Ki jan nou t ap santi nou antanke fanm? Se pou nou di m. Mwen m ta renmen fanm parèy mwen yo. Mwen vle wè kòmantè anba live la mwen menm. Mwen m ta renmen nou di m. se sa n tap fè. Mwen gen 2 moun mwen tap voye monte se Lovesica Dorvil ansanm avèk e Loudjè fanm ench m pa sonje non moun sa. Men m oblije site non nou pase nou anba live mwen nap fè move kòmant pase mwen wè nou ak 2 zye m. Mwen wè nou. Ok mwen ta renmen nou di m. Paske nou san lè, pafwa nou sanble pa imen. Lè yon moun gon pwoblèm, mwen menm se pou la premyè fwa yon moun wè m sou rezo sosyo. Ou toujou wè ti foto m, ou toujou wè ti foto pitit mwen, ou pa janmen wè m anyen nan ap pale de anyen, menm yon videyo pou m ta fè, ou pa janm wè m. Si m rive nan yon nan yon moman kote kote ke m fè sa se ke m gon bagay k ap fè m mal. Sa k ap fè m mal la se pa lòt li ye. Se paske pitit mwen grangou. Mwen pa ka fè yon jès. Mwen pa ka fè anyen akoz yon diskisyon ke m gen ansanm ak papa timoun nan. Pou timoun nan ap soufri konsa, ki sa timoun nan fè? Ki sa timoun nan fè? E kote m ye a mi mobil, m pa ka fè anyen. M pa ka fè anyen, m pa gen zanmi, m pa gen besti. M pa gen rele, m pa gen reponn. Kisa nou te vle m fè? M oblije fè mesaj la pase nan zorèy li, paske li pa vle tande m, timoun nan grangou, kisa nou vle m fè? N ap kritike m, n ap di m tout mo, pou ki sa? Pou ki? Timoun nan gen emèjanti pou 200 dola an plis, m al lopital, mwen fè tout bagay, tout resi, tout bagay la. Hein? Mwen vin fè paspò m paske m pa legal nan Sendomeng mezanmi. Mwen gentan gen tout chaj sou do m. Gade, mwen son jèn fi 27 an wi. Gad figi m. Anksyete, depresyon, strès paske m gen rèv. Lem gade mwen depi lem fin fè kèvi tout rèv mwen plonje. Lem pa janm bliye yo nou, men kèvi paske kèvi son priyorite mwen. Mwen oblije ap simonte bagay yo menm lem mwen ke tout rèv mwen ap pase devan jem. Se kom kwa mwen tout sa m ta renmen fè yo nan lavi m se mwen mwen kap fè yo nan plas mwen. Ki jan tap santi nou? Mwen gen 27 an, gade figi m, stress, depresyon, anksyete, tout make ladan. Tout make ladan, m sanble yon granmoun. M gen bèl souri. M gen bèl souri. Pafwa m ap chèche souri sa m pa jwenn li. Paske depresyon fin pote m ale. Imajine w pou nan yon moman konsa, pou mantal ou deja pa oke, pou ou sibi abandon deja avèk yon timoun sou bra ou. Epi pou moun nan kanpe ankò poul di w menm bagay la, kijan w tap reyaji? E se si w kòmanse wè l pitit ou grangou, se yon bagay ou janm kite fèt, ou pa janm kite pitit ou grangou. Humm! Kijan nou tap reyaji? Nou tande yon gason kap joure m konsa te nan manman m al kache konsa. Menm ke m ta fè yon bagay. Nou antre nan lang, ou antre nan langèt. Manman m kite fè m. Ou pa gen manman? Ou di m chawony, kalanbè. Ou pa gen fanmi? Pou ap trete yon fi konsa. Men si m ta, bon men menm lè m ta manje lajan w. Pou ap trete m konsa, a ki rezon? Pou ki rezon? Mwen ede m wè pou ki rezon. M ta renmen wè pou ki rezon. Mwen ta renmen wè l. Pou ap trete m yon fason konsa, m ta renmen wè l. E lè m resi fon jan, mwen pibliye bagay la ou mwen moun a mande m ki sa k pase m a di bon men sa k pase men sa k pase paske pafò w gon pwoblèm ou ka rele yon moun ou di a m gon ijans la ou eksplike moun nan moun nan pa konprann ou non. Si m ta rele yon moun pou m di a monchè ou konnen Kevy grangou fon bagay pou mwen moun nan ap di m fon ti tann. E se si m pa moun, kòmsi ki pral adrese moun konsa paske m son moun ki pa renmen lè moun reponn mwen non. Nan sans sa. Kounye a imajine nou. Imajine nou. Mete nou nan plas mwen. E avan m ale, m ap ekskize m. Devan pakèt jèn fi parèy mwen, yon pakèt moun tankou fanmiy mwen, zanmi mwen ki wè m nan sitiyasyon parèy. M pa t espere nan sitiyasyon konsa. M pa t janm espere sa. Si nou wè tèt mwen parèt sou rezo sosyo, se pou m te eseye defann grangou nan vant pitit mwen. Of course! Pyelwi bay 800 dola. Li bay 300 dola pou m peye kay. 100 dola pou m peye lekòl, 200 dola pou m fè pwovizyon, rès la m degaje mwen fè l mwen fè jan l ye JPP jan l pase l pase. 200 dola an urjans kòm emergency pou m al lopital avèk timoun nan. Pou m al lopital ansanm avèk li. E m sot lopital, m vin avèk tout rès monnen m kite pou timoun nan kapab manje pandan jou m pap la yo. Timoun nan grangou, ou kanpe sou desizyon ou e m pa ka fè anyen. Hein? Ou kanpe ou di konsa ke ou pa dwe Kevy. Ou kanpe ou di ou pa dwe ti moun, ou pa dwe pitit ou. E ou kanpe ou di konsa ke ou ap abandone l tout bon. Je fon kriye davans. Si m pa gen mwayen. Mpa ta renmen al leve yon gason nan lari an koz a koz de sa l ka ofri m pou m okipe timoun nan pandan se tan ke papa l la. Mpa ta renmen sa. Mpa ta renmen sa mezanmi. Mpa gen san pou sa. Si nou santi nou gen san pou sa nou menm fanm sendomeng yo. Si nou santi nou gen san pou sa pou nou mache leve gason adwat agoch paske nou gon timoun. Ti moun nan lage nan men nou, nou, nou, nou, nou, nap, nap. Men demen si Dye ve lè nou fè tout sa yo, nou riske nou se vre. Men nou konnen demen si Dye ve nou fin fè sa, ti moun nan.